Salut! Bonswa Salut! Salut bonswa! M kontan, tankou jan mesye Pito di l, non pa m se Elysée Jean Baptiste, gen anpil moun ki konnen vwa sa. E jan m toujou di, nan anbasadè yo, nou genyen yon journalist ki pwòp a nou, ki prè pou deplase kèlkeswa kote n ale. Mwen salye nou nan non Mèt lokal la, Rosny Jacquet, li di l regrèt ke l pa la ansanm avèk nou men se fizikman l pa la men li la ansanm avèk nou. E mèsi tou paske nou toujou kite on plas pou mwen menm antanke sitwayen, journalis pou m kapab poze, pale ansanm avèk nou. Gen on bagay m vle di, m ap pran kèlke minit pou m ka fon ti pale. Non ekip foutbòl, Tout moun wè jwèt sou tèren yo. Pèsòn moun pa wè kotch la. Men anpil fwa pi gwo travay ki fèt la se kotch la ki fè l. Sa m vle di pa la, m ta renmen chak grenn moun ki la, si n wè de tanzantan gon ti bagay k ap vin jwenn nou la, sè ke gon ekip dèyè a. Fon ti aplodi moun ki dèyè yo. Depi yè yo la. Nan ekip la tou. Moun ki enpòtan nan ekip la se jwè k sou tèren yo e tout moun ki sou tèren an se nou menm ki la paske san prezans nou pa tap gen sa jodi a. Aplodi tèt nou. Epi mezanmi m ta renmen gwo gason sa m pa janm gen mo m pa gen mo m pa gen mo e anpil nan nou. Nou fè erè. Nou toujou tann se lè moun nan pa la pou n ap di bèl pawòl pou li menm. Men jodi a la, mesye Fito, pou sa l ap fè pou kominote l, pou sa l ap fè pou zòn li, pou sa l ap fè pou peyi a, li merite anpil anpil anpil. Kòm nou pa gen milyon pou n ba li, Se bravo ann ka ba li, aplodi l silvouplè. M pa vle gen jalouzi mizisyen yo k ap fè n danse la paske labib di sa, eben fòk nou pran tout enstriman pou n louwe Kris la. Aplodi mizyon mwen silvouplè. M ap pran ti egzanp avèk nou m ka tèmine trè rapidman. Genyen on illustration m toujou fèl konsa pou m ka mete tout moun nan anbyans lan pou konprann sa map di a. Genyen yon moun on sitwayen ki jwenn yon wòch, on bèl ti wòch li ye, wòch la tèlman bèl li di waw avèk wòch sa m ka fè lajan avèl. Ebyen sal fè li pran wòch sa lal nan on mache avèk wòch la men li di ke Lèl rive yon kote ou mandel konbyen kò bwòch la koute li pap bay pri a non lap sèlman leve menl lap fè sa tout moun wè sam fè a konbyen dwèt ki anlè 2 dwèt anlè li dim pap bay pri non kèlkeswa kotem rive a map fè sa map di men konbyen kò bwòch la koute li mache Li rive nan mache, epi l ap ofri machann k ap vann atè yo ti wòch la. E machann yo di, Gad yon bèl ti wòch! Li enpòtan anpil! Konbyen kòb m ka achte ti wòch la? Li leve dwèt li, l fè sa. Machann yo di, An! De dola! Vann mwen bèl ti wòch la! Sa vle di pri ti wòch sa nan mache a, li koute de dola. Li di, Non, sa pa pri wòch la. Li kontinye, l pran menm wòch la. Lal avè l on lòt kote, kote y ap fè bagay èv atizanal yo. L ale pou l wè ki pri wòch la. Epi lè l rive, yo mande, Konbyen wòch sa? Si m pran l, m fè chèn, m fè kolye avè l, m ka fè anpil kòb avè l. Yo mande, Konbyen kòb ti wòch la? Li leve men l, epi yo di, O! Demil dola! Vann mwen ti wòch la! Li di non, sa wè ou piti wòch la, l ale nan yon kote yo kapab fè nan mize. Pa egzanp, nou ka di mi pa nan lakay nou, l al nan mize kote se milyon ki pale nan mize. Epi, lè l rive nan mize a, l ap ofri mèt mize a ti wòch la. Mèt mize a di, Konbyen kòb ti wòch sa? Bèl ti wòch sa! M ka ekspoze l la, blan ka vini, tout moun ka vini, vin achte ti wòch la. Epi, lè yo mande l konbyen kòb, li leve dwèt li, li fè sa. Yo di, O! 2 milyon dola! Vann mwen ti wach sa a! Se menm ti wach sa a ki te vann 2 dola nan mache a, ki te vann 2 mil dola nan kote yon atizanal la, e se li menm ki vann 2 milyon dola nan kote yo fè ekspozisyon nan mize a. E kisa sa vle di? Sa vle di kèlkeswa moun ki la, ou gen yon pri. Men li depann de ki kote w plase w nan pozis nan sosyete a. Kèlkeswa moun li te ye a, ou gen yon pri. E sa frè Fito ap fè jodi a la, li gen yon pri. E frè Fito, se yon chwa l fè. Li te kapab ap mete zam nan men jèn yo nan Marie Thérèse. Ou menm ki la jodi a, ou te ka pa la. Gen anpil fi kap kidnape kidnape ak kap fè kidnaping ak mari yo jodi a la, gon pakèt jèn gason jodi a la kap gade kiyès yap pran deyò a la, men gade kotew ye ou nan prezans Bondye. Bay tèt ou aplodisman. E poum fini, poum fini nèt, se travay sa ke map fè e mwen menm jodi a la youn nan premye konseye m genyen li se frè Vito. Tout desizyon map pran pandan 2 dènyè ane yo la mwen toujou rele Fito paske son nèg lè lap deside li deside ak sajès li deside ak lanmou e se mwen menm ki mete pou tout moun nan zòn yo la lekòl gratis aprè midi an gen anpil paran ki gen timoun la gen anpil moun ki gen timoun la lè timoun nan fin lekòl la de premyè al vale a li pa peye 5 kòb menm eskityon li pa peye. Menm eskip sou m pa pran nan men l. Se èv mwen, se travay mwen avèk sipò tout yon ekip, Mèt Rosy Jacquet, Shango, avèk Fito Peti Frè ki li menm ba nou konsèy kòman pou n avanse. E nan menm pwojè sa ankò, nou pral wè gon seri de travay ke n pral fè. Paran k gen timoun la yo, n ap panse pou n prete yo kòb, n ap panse pou n fè koperativ pou yo, n ap panse pou n kapab fè yo fè komès. Gon pakèt bagay Elize Jean Baptiste avèk tout ekip li ap pare pou l fè pou nou. E pa twò lwen n ap kòmanse santi sa. M konnen gen anpil nan nou, pou m fini nèt, lè Jezi Kris li te mouri, epi gen moun ki t ale kote disip yo, ki te di, Jezi Kris leve! Men gen moun ki pa t wè. E se lè Jezi te parèt, epi gen moun ki t ap di konsa, O, bon m touche li non, apa l resisite vre? Men Jezi Kris te di, Ere! Se ki ne kwa, ki ne vwa pa, mè ki kwa. Ere se ki ne vwa pa, mè ki kwa. Mèsi anpil avèk tout moun menm si yo pa wè Elize Jean Baptiste men ki kwè nan Elize Jean Baptiste. Mèsi anpil nan nou menm. ki pa wè Elize men ki kwè nan travay ke nap fè a nap travay pou yon lòt sosyete e ansanm ansanm nap rive kanmenm mèsi tout moun.